Wap koute Akansyèl. Akansyèl se yon podcast ki trete tematik ak pwoblematik moun LGBTI yo. Chak lendi, rete branche Akansyèl ak Djino pou n aprann ak konprann reyalite, vizyon ak eksperyans kominote sila. Akansyèl, pou youn rejwenn lòt.
Medam, mesye, pou sila ki apèn branche katriyèm epizòd Akansyèl, m ap di nou byenvini. E lan premyè pati emisyon an, nou te pale de oryantasyon seksyèl, nou te pale de sèks, nou te pale tou sou diferan tip de oryantasyon seksyèl ki egziste. Ebyen, pou dezyèm pati sa a, donk nou pral pale de ekspresyon de jan, de idantite de jan, de je seksyèl yo, donk je de wol seksyèl yo, answit avèk pratik seksyèl e sitou pratik seksyèl anal ki gen anpil tabou ak stigmatizasyon sou li. Mwen swete nou bòn ekout, men byen avan nou kòmanse, Pèmèt mwen fè nou tande ti mizik sa ankò ki trè apopriye nan kad emisyon sa. E se yon mizik ki rele Koulè Lanmou ki tire de albòm Liminasyon de gwoup Kle Bazou. Donk m ap envite nou tande ansanm e apresye bèl mizik sa.

Wap koute akansyèl. Pa bezwen ak. On atirans seksyèl ou pa bezwen poze ak sou li. Paske lap manifeste natirèlman. Paske lap manifeste natirèlman. Lap manifeste natirèlman. Tankou janm te pran egzanp talè a. Moi j'adore les mecs de grande taille, certaines fois yon moun ou menm nan konvèsasyon avèl men ou wèl ou di wi sa son bèl kreyati wè sa m diw la e pandan ou diw sa son bèl kreyati ou gentan fè plen ti majinasyon tout sa donk se sa e pa kont

Mentnan, pèsepsyon sa a, li pa oblije makònen avèk sèks moun nan. Endepandamman de sa moun nan kapab genyen kòm sèks, swa mal ou femèl, endepandamman de se ke moun nan ta kapab genyen kòm oryantasyon seksyèl, etero, biseksyèl, omoseksyèl,

Yon pèsòn sijan se yon moun ki fèt ak yon sèks epi pandan l ap grandi li santi sèks li mache ak fason ke l santi l.
Egzanp, Moun nan fèt de sèks mal epi lè l ap grandi, piske konstwi sosyal la di mal ki ti gason, li santi l ti gason, yon moun ki fèt de sèks mal ki santi l gason, oubyen yon moun ki fèt de sèks femèl ki santi l fanm, yo mete kategori de moun sa yo nan kategori de pèsòn sijan.
Mal, gason, sijan, femèl, fanm, sijan. Eske nou ok la? Nou anfòm.
Mètnan, yon pèsòn transjan, se yon pèsòn ki fèt ak yon sèks, epi pandan l ap grandi, li santi ke li pa alèz nan sèks sa a. Oubyen, li santi manke yon konpatibilite antre sèks li avèk janr li. Egzanp, moun nan fèt de sèks mal, men pandan l ap grandi l santi l fanm. Mal ak fanm, sa fè de moun sa a yon pèsòn transjanr. Femèl, gason, sa fè de moun sa a yon pèsòn transjanr.

Emisyon sa, podcast Akansyèl, eske prise de conscience sa, eske pandan moun nan ap grandi, paske nou remake ke, pa egzanp, gon selebrite, e Kathleen Jenner, ou konprann, ki te avan Bruce Jenner, se lan, pa konnen, lan adulte li, li deside fè transfòmasyon sa, pa kont ou konn gon seri de dokimantè, ti moun nan tou piti, Donk li pa idantifye l avèk jan ke yo asenye l la. Egzakteman.
Eske gen yon moman presi ou di mwens a nenpòt ki moman donk moun nan kapab konsyan ke jan sa a ke yo asenye a li menm nan li pa koresponn? Bon, pou la pèsòn trans, se toujou dan non pli jèn naj. Ta di, depi lè nou piti nou santi diferans sa. Paske nou gen yon nòm sosyo ki ap enpoze nou, ki vin konstitye yon pwa pou nou, paske nou santi nou pa alèz ladan l. Èske w wè sa m di w la? Petèt pou lè pèsòn sijan an, an grandisan, Pou loryantasyon seksyèl, oryantasyon seksyèl an nou ka dekouvri l bokou pli ta. Men idantite de jan an la, se nan trè jèn aj ou w ap dekouvri sa. Ou gen dwa pa, ou gen dwa pot ko konnen tèminoloji yo ki pral pèmèt ou defini yo, swa an tanke trans, swa an tanke sijan, men depi nan trè trè trè jèn aj ou, w ap konnen sa e w ap santi sa. Èske ou wè sa mwen di w la? Kidonk, se sa. E depi senk, sizan, paske depi la, yo kòmanse nan anfans ou, y ap aprann ou fè diferans, bon, koulè ble pou ti gason, koulè wòz pou ti fi, gon ansanm de je yo pral ba ou, kòm si nan wòl, nan je de wòl yo, yo gen tandans bay ti fi an poupe, paske yo atann, bon. Yo gen tandans bay femèl la poupe an esperan ke li pral devni yon mè, tout sa.
Ou ap wè yo gen tandans lontan avan ensekirite a te vale teren, yo te konn bay Ti moun de sèks mal yo, ti zam, balon, kòm si wè yo yo espere moun nan vin yon gran foutbolè demen, tout sa, vwala, se son de je de wol ke nòm nan etabli ki pèmèt ou diferansye bon ok sa se pou fanm, sa se pou gason. Non, paske rezon k fè m poze kesyon sa, trè souvan moun yo toujou panse ke s on mòd, s on tandans ki fenk vini, moun nan ap vin avèk yon bagay. E se pral apati de la menm Ou pral wè, sitou pou lè pèsòn trans yo santi konfòmite sa a y ap eseye fòse yo an, li pa pou yo. M pa alèz la a. Se pa, e pa jwèt la k t ap pwoblèm nan, men se pa le fèt ke yo defini pou kiyès jwèt la ye, epi piske w pa santi w la, w kòmanse santi w ou mal alèz ak jwèt la. Tankou mwen menm, m toujou pran egzanp de tèt mwen, m pa gen kras pwoblèm aske e swa m ap viv nan yon kay avèk e zanmi ou fanmi ou menm yon mennaj, M pa gen pwoblèm pou m fè sa. M ap fè sa paske m kapab fè sa. Men m pa pral fè sa paske se fanm ki dwe fè l, oubyen m ap kite w fè sa paske se gason ki dwe fè l. Ou wè sa m di w la? Ou fè yon bagay pa rapò ak kapasite w. Vwala. E m raple m, m te nan relasyon ansanm avèk yon jenòm. Nou t ap viv ansanm. E li te fè manje pi byen pase m. Li te vrèman konn fè manje. M konn kizine tou nan kay la epi men yon bon lè li fè manje li di bon cheri m panse apati de jodi m ap kizine pito paske m estime m estime sa m ap di la pa deranj ou m estime m fè manje pi byen pase w se pa avèk anpil kontantman Ke m te aksepte paske efektivman l fè manje pi byen pase m vrèman. Se toujou yon plezi pou m manje manje l. Kòmsi m te kontan depasman de swa sa a ke l te fè. Li pa al di tèt li ke li se gason, se kwa listwa l ke l ap fè manje, bagay sa yo. Ou wè sa m di la? Bon, rive pa la, se sa ki fin met anpil pwoblèm nan koup etewoseksyèl yo ke koup omoseksyèl yo vin kopye sou koup etewoseksyèl yo ke pou mdi mwen leve lakay mwen se manman m ki sou founo a se manman m kap lave se manman m kap fè pa se mwen kap fè menaj m wè papa m li menm se al travay antre gad jounal gad foutbòl chita anba zanmi epi mwen menm nan koup omoseksyèl pa m nan m refè menm imaj la ankò kòm se manman m antre gimè nan relasyon seksyèl la ki pran Kòm pam nan tout se li ki pran ki resevwa, m refè menm imaj la ki vin twouve yon bagay ki absid, ki pa vrèman reyèl, ki pat dwe egziste vrèman. Tout sa m te pral di gon bagay ke yo pral di depi nan jèn aj ou, ou konnen idantite de janr ou. M tap gad dokimantè an Frans, gen yon ti piti, yon ti gason ki vin tounen yon fi, ok, ki son fanm trans, ki rele Lili, a gen yon lòt ki rele Estela, Lili, Lili. Liliam Stella yo chak vin defini kòmsi a se kòmsi ou wè idantite de jan yo diferaman. Lili menm se nan abiman an. Nan abiman manman leve yon jou li met yon t-shirt sou li a yon pantalon epi Lili pete kriz, fè de kriz dangwas, fè vrèman kriz dangwas, moun nan kay li pa konn sa l genyen. Se kouri kay medsen an avèk li mande sa l genyen, lè y ap pale avèk li li di ke li pa ka sipòte rad sa a ankò, men ti de rad li vle met sou li. Se lè sa menm paran an tou nan imajine toi nan peyi G8 gran peyi ki pa menm poko menm dizon nòm pou l konnen kisa sa ye pou nan se lè sa l ap aprann ke pitit li son an trans epi se la menm fè diferans la se ke se pa rad la ki fè l defini l de jan li se fason yo ap rele l nan kay la. Li pa dakò yo rele l pa death name li. Bon death name nan mwen pa konnen ak non ke l pa vle yo rele l la ankò. Si l te rele Jean l di m pa dakò nou rele m Jean se pou nou rele m Jacqueline. M byen kontan ou fè ti avanse sa. Efektivman genyen diferant fason on jèn trans ka idantifye ke jan yo te asinye a li menm nan nesans li a li pa koresponn avèk jan ke l genyen an. Gen diferant fason, genyen moun tou se pa se a travè je ya pe poze l yo, pa egzanp bal balon, balon boul, yon timoun ki fèt de sèks mal men ki santi l ti fi ou bal on boul, li gade l wè s on ekip Ti mesye bò lakay li kap jwe boul li menm se pa sa k enterese l paske l pa wè l nan chema sa epi ou wè li plis gen tandans swa al kote ti t sè l oubyen ti zanmi l gen ki gen ti poupe a paske se la l retwouve l piske yo di l se sa k pou tifi e l santi l tifi l ale vè sa yo di k pou tifi a. Èske nou sezi sa m vle di a? Kidonk, se sa a, lè pèsòn trans, depi nan trè jèn aj yo, yo konnen yo diferan. Yo gendwa poko gen tèminoloji pou defini yo antanke trans, men yo konnen yo diferan. Pou lè pèsòn ajan. Se de moun ki pa idantifye tèt yo ni kòm fanm ni kòm gason.
Eske se yo menm yo rele non binè la? Egzakteman.
Lè non binè, sètadi yo pa bezwen yo pa bezwen atribye kras janr avèk yo e Yo di w yo yo mesye nonm pa mesye, madam nonm pa madam, je suis juste une personne. Wap wè menm mwen menm lemond tou vrèman ap evolye nan sans sa, wap wè atravè nou stiliyis. Lontan ou wè l tap trè difisil pou yon gason pote woz. Kounya ti mesye ap banm de gran vès rose
e chemiz a flè gran flè e ki fè yo byen ki fè yo byen tèt mare sa li son bagay ki kiltirèl e wòl yap eseye atribye a nou men men poze nou yo jwe wòl yo e sa ka chanje a tou moman. Wè sa m di w la?
Ki diferan de jan ou santi w. Ke w santi w ke w idantifye w. N ap eseye wè pou lè pèsòn pa jan. Ou wè a jan la l pa idantifye l. Ok. A w jan defini. Yep. Pa kont lè lè pa jan, li s'idantifi de tou jan. Son moun ki pa gen pwoblèm ou ba l mesye a l alalèz ladan l. Ou ba l madam nan l alalèz ladan l. Wè sa m di w la? Li pa gen pwoblèm, peu importe jan w rele l, jan w vire l, paske l santi l chita nan tou de. Ok.
Wè sa m di w la? Nan tout kategori jan k genyen, l santi l chita ladan l. Sa se pou lè pèsòn de epan jan. Mètnan, l ekspresyon de jan se tout afè diferan. L'expression de genre, si w gade dans le mot expression w ap wè eksprime se fason moun nan kapab eksprime jan li oubyen jan sosyete a konsidere tèl tip de jan. SOS Avzona, se atravè vètman li, vètman lap pote, atravè konpòteman li, atravè langaj li etc. Se sa yo rele ekspresyon de jan. Eske nou la? Wi. Se egzanp, sosyete a di bon ok, sa se. Vètman fi, epi yon moun gen dwa chwazi l al eksprime janr li nan vètman an. Sa s on stil fi, yon moun gen dwa chwazi eksprime sa. Li tout gen rapò ak konpòteman, vètman, langaj etsetera, ou wè sa m di w la. Fason moun nan pale, fason l konpòte l. Tout sa a gen rapò a ekspresyon de jan, men ki nan anyen avwa ak oryantasyon seksyèl yon moun ou idantite de jan. Sa ka toujou rive yon moun trè feminin, se ekspresyon de jan sa, men ki pa oblije di moun sa l trans pou sa. Sa ka donk rive ou jwenn moun nan li trè maskulin nan ekspresyon men ki pa oblije di ke moun nan li se yon òm trans pou sa. Tou kòm sa ka rive tou moun nan chwazi e vèti l yon fason ki pa oblije di an fonksyon de jan li abiye a li se yon tèt bagay pou sa. Èske nou konprann? Ya. Nou trè enpòtan paske sa kreye anpil konfizyon nan sosyete a sitou bon menm anndan kominote pa nou an bon pou sosyete a pou moun deyò yo kòmsi otomatikman donk endividi de sèks mal la donk li ta eksprime l ke gon konpòteman ou pral di antre gimè feminen ou konprann donk ou di mwens gon seri de règ l ap mete fason l mache fason l pale yo di a s on masisi. Ke l gendwa pa masisi, donk se fason sa ke li eksprime li, yo di son masisi. Men pa kont, anndan nan kominote pa nou an, donk nou di o on fi.
Yep, nou renmen repete tèm sa, nou di son fi. E sa vreman kom si wap, yap menm poze tèt, yap poze kesyon, yap entèwoje, eske vreman moun sa li viril, swa seksyèlman, eske li. sa aktif ou pa paske pou jan moun nan eksprime li donk gen yon pakèt kesyon kap poze. Menm nan jeu de role seksyèl yo ou konn jwenn sa li poze pwoblèm. Tankou si nou pèmèt mwen elabore e m pral gen paske kesyon seksyalite tèlman laj. Li tèlman laj.
Nou ta fè emisyon sa an 2. Pou pale de sa. Genyen.

E ou konn jodyo defini l tou atravè sa moun nan konprann de sa w ofri kòm ekspresyon, kòm e.
A wi, trè enteresan. E epi la m kontan ke w pale de wòl seksyèl yo. Paske trè souvan, nan wòl seksyèl yo, sitou pou pratik seksyèl anal, gen yon pakèt etikèt ki poze sou sa. Donk, yon gason. Donk, ou di mwens endividi de sèks mal si w vle, oubyen li kapab viril tou. Men, nan pratik seksyèl li, li genyen pratik seksyèl anal e ke l renmen sa. Men, otomatikman, ke se swa moun ki pa anndan kominote a, ou di mwens moun ki deyò kominote a, on gason, pa kapab genyen pratik seksyèl anal e pou l renmen sa. Se otomatikman yon masisi. Ok. M pral defini l pou nou e m byen kontan ou
fè diferans pou mwen an.

Li kapab swa la pèsòn penetran, swa la pèsòn penetre. Penetre. E chwa w ap gen lan endepandaman de sèks li, endepandaman de oryantasyon seksyèl li, endepandaman de sa l ofri kòm ekspresyon de jan. On moun gen dwa trè maskilen epi se la pèsòn penetre. Yeah. Or ou gen lwa très casseuse, jan yo di anglais très dire ya très feu li ye. Et puis c'est la personne pénétrante. Oui. Ou an bon kreyòl, jan yo renmen di nan kominote a, se li ki aktif la. Nan se nou la. Mètnan, nan jeu de rôle, sa se jeu, se pou jeu de rôle sexuel, y a ce qu'on appelle maintenant les pratiques sexuelles, plus précisément pratique sexuelle anale. Anale. Endepandaman de sa moun nan genyen kòm sèks, endepandaman de sa l genyen kòm oryantasyon seksyèl, endepandaman de sa l genyen kòm idantite de janr, li kapab genyen pratik seksyèl anal. Se byen malere, kesyon seksyalite pou nou, sitou nan peyi Dayiti, se yon kesyon ki vrèman tabou. Men m konn anpil koup etewoseksyèl ki genyen pratik sa a. Yo genyen pratik sa a. E, sa ki pral parèt pi etonan pou yon ekip moun, yo gen pratik seksyèl anal

L'anus li pwokire anpil plezi seksyèl e pou de rezon, moun nan gen dwa santi se la li jwenn jwisans seksyèl li, li gen jan de pratik sa ki pa angaje l a okin oryantasyon seksyèl. Toutafè.
Sa ka rive ou wè lè ou koupe Théo se nèg la ki lese l penetre pa fi an epi l pa janm imajine l yon fwa kite yon gason penetre l èske ou wè sa m di la sa ka rive nan yon koup etewo nèg la penetre madanm li nan anus li men l pa janm imajine yon fwa ke l pral penetre yon pèsòn de menm sèks.

Premye kesyon yo poze, swa sou rezo rezo sou pa sou rezo sou sou group chat yo, sou sit yo, ki sa w ye? Ou pran ou bay? Dè fwa m konn di yo men ki sa k enpòt on moun pran ou byen on moun bay? Ou byen on moun penetre ou byen on moun penetran? Non fò m konnen. M di sa pa ka pa pou rezo anyen, swa w chache on moun pou fè w relasyon, on bagay se lè w rive dizon

Nan koup etewoseksyèl yo, kesyon seksyalite te tèlman tabou, ou wè se gason an ki penetre fi an, epi kounya tout moun k ap bay yo konsidere yo kòm gason, e tout sa k ap pran, malgre sa w gen kòm idantite, ou mèt santi w dimilòm depi w ap pran, e fi w ye. Paske menm mòl la w jwe ak fi a. Se konsa yo konprann li. E nan kominote pa nou, e nan kominote etewoseksyèl la tou. Dayè, chema sosyo sa yo tèlman repwodui nan kominote nou, menm nan koup, menm nan yon koup ou souvan wè moun yo ap chèche kiyès ki fanm, kiyès ki gason.
Mètnan èske nan yon koup oblije gen yon fanm, yon gason? E etera m kontan ke w pale menm lan koup eteroseksyèl yo paske chema stigma sa toujou la paske m konn jwenn yon seri de fanm kap pale yo di w okou de rapò seksyèl yo nèg la pa tolere ke yon fi ap manyen dèyè l men w ta di konsa ke nou ansanm m pa konnen nou renmen ou di mwens nou deside pou n rive nan nivo dentimite sa. Pou kisa ke ou pa nan. Sitou lakay gason ayisyen an. Ekzakteman. Menm lopital l ale, menm ou vwa yon medsè. An manyen dèyè l paske fig yon atirans pou dèyè, ou konprann? Gen fig di w, yo anvi manyen dèyè men yo pa kapab. Se youn nan bagay ki fè w souvan atire pou kay gason. M pa janm imajine m yon fwa k pral penetre w nèg, paske li pa. Se pa yon jeu de rôle sexuel, c'est-à-dire je suis la personne pénétrée dans tout nos rapports. M pa imagine m pral penetre yon gason. Men m renmen gason ki anfòm. E si n ap pwokire plezi, dayè, bon, m panse ke se de seksyalite n ap pale, si gen yon bagay m renmen, fòk m genyen posiblite si m nan rapò ansanm avèk yon. Yon gason poum touchew poum touchew e touche tout pati nan kò.
Tout a fè. Ben malerezman mesye pa bò lakay nou yo pa renmen sa ditou donk sa son zòn entèdit pou yo pa mwayen la. M panse ke li trè enpòtan Itera e Junior e nou pral fini la donk. Se genyen yon ouverture d'esprit pou permet ke tout moun kapab exprime yo yon fason petèt ke pou ou menm ou kapab wèl parèt dwòl ou byen biza ou di mwen son bagay ke ou pat konnen kòm yon nouvote paske mwen menm toujou pran egzanp la sou mwen menm Ke si yon etero pa kapab konprann oryantasyon seksyèl mwen kòm yon omoseksyèl, donk mwen menm tou mwen gen devwa tou pou mwen ouvè lespri m, pou m di tèt mwen, si l pa kapab konprann, donk petèt mwen menm m gen dwa pa kapab konprann yon lòt moun. Men, mwen fè efò sa paske m deja lan yon oryantasyon seksyèl ki. sentre, ki fèmen, ki pa aksepte, ki kritike, eksetera. Donk, se pèmèt bay ouvèti donk pou chak moun kapab eksprime yo selon fason ke yo santi yo e pa wè bagay la a pati de pwòp eksperyans pa m, de pwòp konesans pa m, de pwòp veki pa m pou m panse ke tout moun menm jan ou dwe menm jan avèk mwen. Junior m pa konnen si w gon dènye bagay ke w ta renmen di. M aprann anpil jodi a pa rapò a lekti a.
Li mete m ajou de tanzantan. E jodi a se yon gwo pouse pase gen de tèm pou mwen menm kite la pou mwen m pa tou wè kòmsi. Se te atitid ki plas yo pral fè yon omoromantis pral fè nan yon tan seksyèl. Ou panse se konplike lèchòz pou ki sa tout bagay sa. Vwala moun ki konn di moun nan se moun nan fè espre l pa vle fè sa avèk mennaj li l ap chèche yon lòt moun deyò la plezi li men byen dwèt e sa te egziste vrèman e zonson di nan je nou ke se yon ouvè despri Se aprann konnen kiyès ou ye dabò, kont oryantasyon seksyèl ou, aprann viv avèk paw lan epi ede lòt lan a konprann ou menm. Sa ki etewoseksyèl la konprann ou, biseksyèl la konprann ou pou konprann li tou. Paske nou son akansyèl, nou chak gon koulè diferan, nou chak. diferan pa rapò pa rapò a yon lòt se youn met ansanm ki pou fè bagay la yo bèl e ankò mèsi anpil Haïti ak te pran tan l mete konesans li a dispozisyon Arc-en-Ciel avè te oditè oditè Arc-en-Ciel yo pou aprann nou dè choz nouvo e fò ret ret pase sou sa k t anseye yo pou pi eklere nou e mèsi anpil rektè. Mèt Elan gen kesyon m ta renmen poze w avan menm ke nou fini avèk. e epizòd sa donk kisa ki mesaj ke w gen pou moun yo ki toujou panse ke s on mòd s on tandans paske yo pa abitye a sa yo wè sa fèk parèt e sesi menm pou nou menm tou nan kominote an donk gen yon seri de gwoup m patisipe ladan yo yo di poukisa tout lèt sa lan sig la mezanmi donk moun yo ap konplike bagay yo Poukisa oblije gen tout bagay sa yo? Men pa rapò avèk entèvansyon ke w ap konprann tout nesesite ke tout divèsite sa ki genyen lan nou menm menm kòm etan moun. Ki dènye pawòl, ki sa ke w ta renmen di kòm mesaj a moun k ap swiv emisyon sa a? Pèmèt mwen prete kèlke mo de ansyen prezidan direktè mwen, Charlot Jeudi, regrete de memwa, Ke nou yon panse spesyal pou li menm. e ki te renmen

Anpil fwa ou vin rayi l. Bon son bagay ki fè w pè w ou rayi l. E tout sa w rayi. Ou toujou panse son mal. Ou vin gen yon tandans vyolan anvè l.
E tèl è la rezon ke pou mwen konesans oubyen enfòmasyon sa yo vrèman enpòtan pou pataje avèk popilasyon an pou yo plis ou mwen soti nan inyorans ke e yo ye a pou yo sispann pè kominote LGBTI a, pou yo sispann rayi l e pou yo pa vyolan anvè l ankò. E se jis yon fason pou m rezime l an in fraz. Aprann tolere moun ki diferan de ou Pèpòt seksyèlman, pèpòt de ras li soti, de lit li, de jan li, aprann tolere yon moun ki diferan de ou pou mwen menm li pi bon ke rayisman. Se sa m te vle pataje.
Medam, mesye, se la nou mete bout a emisyon an. Ankò mèsi pou tout moun k ap suiv e tout moun ki toujou ap suiv emisyon Arc-en-Ciel. Merci Junior, Merci Gino, Merci a tout ekip. E gwo gwo mèsi, enfiniman mèsi Etera pou paske ou te dispoze pou reponn a kèk kesyon e mwen tou fè w envitasyon sa se yon envitasyon ouvèt donk kay la ouvè pou ou a nenpòt ki moman ou kapab toujou patisipe e se pap yon dènyè fwa donk sa se sur. Bon m remèsye Jino, m remèsye w Junior e se toujou yon plezi jan m te di lè m t ap kòmanse a pou mwen pataje sa m genyen kòm konesans, sa m genyen kòm enfòmasyon nan sousi pou nou kapab bokou pli eklere pou fè plis limyè sou non sèlman nosyon dwa moun, pi presizeman dwa moun LGBT, et wè tout sa ki tabou, rann yo pa tabou ankò, paske pou mwen seksyalite twò bèl pou nou kite l anba tab la. E li fè pati de vi nou. Se sa, e li fè pati de vi nou, paske otan de fwa nou enfòme sou sa, sa ap pèmèt nou mye fonksyone antanke moun.